Yeh ki mirak granmoun nan resi fon kou. Li resi fon kou m vini la m fè ke nenpòt 2 jou deyò li pa deranje afè mwen li ranje tout bagay trè byen nan plas yo nòmal li resi fon kou. Mezanmi. Kounya janm wè bagay yo ye la li genlè al achte li genlè achte lòt lòt ee komès mete mete nan boutik la li achte lòt bagay wi paske bagay sa yo m pat genyen yo la li achte yo l mete yo la se sak fè granmoun sa granmoun sa m paka kite l non menm ke yo ap banm tripotay sou li li gen lòt fanm monchè granmoun sa m paka kite l.

Chak jou ap di m sa wi. Jiskilè sa ap sispann? Chak jou tonton se yon de kesyon, tonton jalou, tonton bagay. Men sa k pase? M te di w n ap bay vag de sa w pa asepte. Etan pliske m pa ka viv nan soufrans ankò.

Mwen wach ton paket bagay met nan kolmad la tout sam pat kite la Anpil bagay.
Mwen wach to mete nan kolmad la m byen kontan. Ah oui paske m tou m renmenw se ou k pa kwè wap kite sanzave yo kap baw pawòl sou wen m paka renmen nou ou konnen m renmenw cheri m pran ti kòb yo.

Paske ou pat la, se li ki la ki lave vye rad an wen pou wen, se Betina, pitit frè m nan. Kisa pou sen ti bagay sa w ap di pou nou bay va, pou nou bay va? Ou pa renmen l vre? Ou deja kite m fin abitye ansanm avè w, apre sa w ap di poutèt tonton m pou bay va tou. Ou kwè si yon moun ki te renmen m vrè t ap janm di m pou nou bay va? Men si tonton m, li t al nan devan pye tonton m li t al di m ranmase m avè l, li te met chen dèyè l, li t ap toujou renmen m, si yon moun ki renmen m vrè. Ou poko menm al kot tonton w menm wap bay wap di wap bay vag konsa m pa konprann ou pa menm oswa ou te ka kite m fin abitye ansanm avè w twòp.
An, Bètina te vin nan? E Jonas, Jonas te vini tou? Bon, kòman fè se lè m sòti a m pa la se lè sa a pou Bètina vin vin nan? Hum? Pou ki rezon? Kòman m pa ka konprann bagay sa? Cheri, toujou di w sa, si se pou renmen m plis ke vole. Men nan sitiyasyon sa a m pa t ka viv konsa. Sinon, mwen menm ansanm avèk ou, relasyon nou deja kraze. Kòman w ka konprann sa? Detanzantan m ap soufri, epi chak lè m bezwen rankontre ansanm avèk ou, se pa telefòn. Ke m toujou ap vin rankontre nan lari. E mwen toujou di w sa. Kòman w ka konprann sa? Fò w gen pasyans. M toujou di w pasyans. Ou wè lè w ranmans on, lè w renmen on moun, fò w gen pasyans pou li. E si l te di w jodi a, ok, si e koze w t ap koze ansanm avè l, li t ap fè w pase mizè anpi moun nan renmen w vre, l ap wè si w gen pasyans, si w renmen li. Kisa ou tap fè nan sa? Kounya w, poutèt ou koze jodi a, ou koze demen, ou koze lapre demen, li pa janm reponn ou, di w bay vag, anpi manti moun nan renmen. Anpi manti ou renmen. Se pa vre. Anpi apre ou vin al koze sou manman w yon lòt moun, li pa renmen w, vin pase nan tenten yo oswa. Bèy, fò w gen pasyans nan lavi. Cheri m plis gen pasyans pase sa. Epa kounya map pran pasyans.

M t ap rele w m pat ka jwenn ou Kounya la ou konn Bedjina Papa l lotbò Kounya li vin fè vakans ak Kerwen Kounya l rele mwen m al dèyè l nan èpòt la Anpi m mete l la m di lè w vini pou m pale ake w Se matant li ou ye Kounya la bedjina la li soti la wi i dim li al fè jong wi ah yo soti la cheri yo soti li menm avèk jonas la yo soti la yo pa gen problèm anike ou konnen m paka pa diw sa fè kèw kontan se yon bon timoun li la pè do nan kay la ou konnen vye kò a pa bon e konn mèt la.

Bat li te wè nou.
Franchman ou fèm sezi pitit. Ou fèm sezi ou fèm sezi m pa ka kwè sa wap vin dim la non. Epi misye tap pran pòz fache aah m vin konprann atò kot Jiji m prale genlè Jiji te konn kèk bagay se sak fè lòt jou lè Jiji te pase a lè l tap pale ansanm avèm li te fache poutèt m te rele Jiji m pa gen pwoblèm ansanm avèl nou pral kote.